Sa kap fèt, zanmim yo, frèm yo, kòlèg mwen yo, mwen salye nou, non pam se Dufort Thélémaque, ou ka relem Fòlòv. Jodi an mwen pote yon tutoriel pou ou, yon tutoriel ki espesyalman pou yon fam nou ki kite yon kòmantè pou nou, e ki se Vertus Fabina, e ki di... Kòman li kapab rekipere ui foto ki pèdi sou telefòn li byen nou pral pote tutoriel sa pou lòt moun yo ki poko konn sa sitou ou menm kap itilize android e menm lè ou pap itilize android wap itilize ios e gen posiblite tou pou kapab fè sa avèk yon senpman Aplikasyon kap ki li di menm li disponib sou Play Store e li yo tou voye l avèk sistèm Android lan ou menm ki ap itilize iOS tou ou gen posiblite pou fè sa byen nòmal. Byen, avan menm nou montre w kòman pou fè sa, pa bliye si w se nouvo moun kap swiv nou sou chanèl lan, enskri sou chanèl lan, pataje videyo yo avèk zanmi w, fanmi w ki poko konnen l paske sa nap di la sa ka rive w te konnen l deja oubyen w te konnen l yon lòt fason men Pa ezite fè sa, paske egoyis pa bay. E n ap tou di w sa, si tout fwa ou ta renmen pou n fè yon videyo pou ou oubyen ou ta menm jan avèk Vertus Fabina fè l, ou ta renmen nou pote yon eklèsisman pou ou sou yon sou yon aplikasyon kèlkonk, sou yon bagay pwoblèm ke w genyen, ou ta renmen rezoud sou rezo sosyo yo. E ou ka kite kòmantè pou nou si tout fwa videyo sa pa disponib, n ap fè le mye ke nou ka ki posib pou nou kapab pote videyo sa pou ou rapid. Byen. Pou w fè sa, si tout fwa w ap itilize Android, ki sa w dwe fè? Yon bagay ki trè senp e anpil moun pafwa ka wè l ki pa itilize l. Sa l ye? E premyè bagay w ap bezwen pou w ta fè, se sa rele Google Foto. Google Foto disponib sou tout majorite telefòn Android, men si tout fwa li pa ta vin, li pa ta sou telefòn ou an, ou ka sèlman monte sou Play Store, ou ekri Google Foto, w ap jwenn li ou ka enstale sou telefon ou pa egzanp si m mete am google photo la mwen menm map jwenn ni e pou mwen enstale sou telefon mwen men ni li disponib li disponib sou aplikasyon li menm li disponib ou ka enstale l sou kwa kel telefon ou menm wap itilize byen e gen plizye lot aplikasyon ki an fe sa men aplikasyon google photo sa li menm li pemet ou am rekipere tout foto yo menm si telefon ou ta perdi menm si telefòn ou ta rive pa fonksyone, di moman ki wap fonksyone avèk menm e kont Gmail sa, Gmail ou gen an, e wap ka gen posibilite pou rekupere foto yo. Men, avans avan tou, ki sa pou fè? E gen lòt aplikasyon ke nou menm nou gen pou nou pote pou ki ka pèmèt si tout fwa ou pat gen tan fè pwosesis sa m pral montre w lan e si foto a te gen tan pèdi davans pou jwenn ni. Men nou konseye nou aplikasyon sa pou nou itilize l. Paske son aplikasyon li menm m ap itilize li lontan. E mwen gen anpil foto foto ki m gen lontan ke m ap itilize l. Sa w ap fè pou li. W ap annik ouvri li. E pa m nan depi m ouvri l la ap ban m tout foto mwen menm ke m gen yo. Men si tout fwa ou wè ou ouvri li, l ap mande w yon ti konfigirasyon. Ki konfigirasyon l ap mande w? L ap mande w eske ou pèmèt li pou li anrejistre foto yo otomatik. W ap ba l otorizasyon pou l anrejistre foto yo otomatik. E wap e ti aske ke ou sonje kont Gmail ke ou genyen an e kap tou anrejistre sou Google Photo sa a, lap tou anrejistre avèk kont Gmail ke ou gen sou telefòn nan, avèk tout, wap tou e sonje modpas e kont Gmail sa a. E pi, si tout fwa ou ta pèdi yon foto, foto an li menm wap annik ouvri Google Photo, wap wèl menm lè foto an ta siprime, wap ouvri Google Photo, wap wè tout foto yo sou Google Photo. E sak bèl nan aplikasyon sa a li menm, Fè yon foto jodi an, imedyatman ou fè l, li tou voye l sou Google Photo pou ou, menm lè ou ta arive siprime foto a oubyen tout foto sa yo ta siprime, w ap annik ouvri aplikasyon sa ki se Google Photo, w ap wè tout foto yo yo menm yo monte. Byen, e dezyèm fason ke ou menm ou ka fè pou ka rekipere tout foto yo, ou ka chwazi fè l, men li menm li manyèl. Pa egzanp si m gen yon foto sou galri, mwen gen yon foto sou galri mwen pa ta renmen menm E m ta renmen jere l. Pa egzanp, yon foto paspò, m pap kite nou wè enfòmasyon moun nan. Foto sa a, m pa ta renmen ke li ta siprime sou telefòn mwen. Imedyatman m wè se yon foto ki yo voye ban mwen pa WhatsApp, e se yon foto ke mwen menm mwen ta renmen pou l ta, e m ta toujou jwenn li si m ta bezwen l. Sa m ap fè, m ap klike kont nan ti siy sa a, siy ki siyifi pataje an. M ap klike sou li. E lè m klike sou li, la pral ban mwen. Tout kote ke mwen menm mwen ka pataje foto sa a. Li ban mwen tout kote ke mwen menm mwen ka pataje foto sa a oubyen mwen ka enpòte foto sa a. Espesyalman li ban mwen pou m enpòte l nan Google Foto e li ban mwen pou m enpòte l sou plizyè rezo. Kisa m ap chèche? M ap chèche sa rele anrejistre dan Drive. Drive lan se yon kote ke ou ka sere tout dokiman, ou ka voye tout foto, dokiman ladan l, e menm lè w ta chanje telefòn depi w ap itilize menm kont Gmail lan, w ap gen posiblite pou jwenn foto sa yo. Epi mwen m ap klike sou Enregistre dans Drive, e lè m klike sou Enregistre dans Drive, li pral ban m posiblite pou mwen ekri non, pa egzanp non dokiman an, pou lè m bezwen l m ka jwenn li fasil, si m mete paspò, mwen mete paspò, epi. Si m mete yon non paspò nimewo 2 epi mwen anrejis mwen klike sou anrejistre epi fòm siy aske m gade pa anba la wap wè kont gmail mwen li la e map klike sou anrejistre lèm klike sou anrejistre foto a li menm li deja rejistre sou drive nenpòt lè w bezwen menm lè foto sa ta e arive siprime e sou galri depi w bezwen foto sa wap jwenn li byen fasil se te repons a kesyon sa ke n te pote pou a fan nou sa ki te Kite kòmantè pou nou, nou espere ke li menm li satisfè e nou gen pou n vin avèk yon lòt videyo kap montre w kòman ou kapab rekipere foto ki deja siprime menm lè w pa ta rive fè sa men nou pote yon videyo jis pou n ka satisfè anpil moun pou nou ka gentan fè sa si tout fwa nou pat fè sa pou nou konfigire telefòn nou si tout fwa n ta gen yon foto enpòtan oubyen yon dokiman enpòtan ki ta siprime pou nou menm pou lè n ap chèche l pou nou ka jwenn li. Mèdam mèsye se te tutoriel sa ke n te pote pou nou, nou espere ke w satisfè. Si toutfwa gen kèk bagay ki pa parèt klè, ou ka kite kòmantè pou nou paske nou menm nou disponib e dispoze pou nou reponn ou tout kòmantè yo. Mèsi! A la pwochèn! Tchaw tchaw!